Salut mes amours, mes coucou, mes chéris, mes nounous. Koman nou ye? M espere nou tout anfòm. Je di a m bote yon nouvo videyo pou nou. Men avan m prezante nou ti videyo m bote pou nou je di an. M ap di nou chak gren mèsi ki abone ak chanel mwen an, ki like, ki pataje, ki kite yon komantè pou nou, pou ankouraje nou. Nou di yon gro gro gro gro gro mèsi pou sa. E nap di w tou ou menm ki nouvo sou chanèl mwen an ki poko abòne pa neglije fè sa Abòne pataje pou nou Kite yon like pou nou Nap toujou fè efò pou nou kapab toujou pote ti videyo pou nou Kòm nou wè deja nan tit lan videyo m pote pou nou jodi a se 10 diferans ki gen ant gason ayisyen e gason brezilyen. Semèn dènyè a la m te pote pou nou pou fi brezilyen ak fi ayisyèn, jodi a m pote pou nou pou gason yo. Premyèman, gason brezilyen si yo bezwen koze yon fi, yo gen pwoblèm, yo timid, Kit fi a te zanmi yo, yo toujou wont pou yo rive sou fi a. Yo prefere chèche yon zanmi oubyen yo peye yon moun pou al pale a fi a pou yo. Men gason ayisyen nou yo diferan. Gason ayisyen si se syèl la pou l rale mèt atè devan w, si se lanmè a pou l seche pou l di w li renmen w l ap di w li. Kèlkeswa nivo w, kèlkeswa wotè w li pa gen pwoblèm pou l di w li renmen w. Konsa tou, w ap jwenn menm 1 pousan nan yo ki gen menm koutim avèk brezilyen yo, ki ka di a m renmen entèl wi men entèl twò wo pase m, entèl gen pi gwo nivo pase m, m p ap ka rive sou li pou m di l sa, m wont li, m siti m timid li pou m rive sou li pou m di l sa. Bon m al kot entèl pou entèl al di l sa mwen. Entèl sa yo konn itilize pou al di sa pou yo a, entèl la konn tou pran chès li, l konn tou di a misye ap voye m koze fi pou li, Map tou bon sou manzè monchè. Moun sa konn ale li menm ki jwenn chans ki renmen a moun nan. Men 99 pou san nan gason ayisyen nou yo, yo bon. Sa vre yo jènjan an kèlkeswa fi yo renmen an yap rive sou li, yap dil sa. Li te mèt se renmen sèlman yap di yo renmen l. Menm si yo pa jwenn lòt mo pou yo di, yap di yo renmen l. Yo pa gen pwoblèm pou sa. Yap dil sa. Dezyèmman, gason brezilyen sou mandel yon sèvis, Li toujou prè. Li difisil pou l di w non. E si sèvis la repons lan se non tou, l ap ba w rezon. L ap di w men poukisa l di w non an. Men kisa k ka genyen si m fè l e pousa m pap ka fè l. E pousa m di w non. Men depi pa gen pyès rezon tou, l ap ede w, l ap rann ou sèvis la. Men gason ayisyen li pa nan di w non. Li pa nan chache egzanp ba ou di. Lap tout di ou non li pap fè l ou byen wi map fè l li fini. Li pa nan tout pale anpil sa yo. Li pa nan tout pale anpil sa pou l chache rezon bagay li pa nan tout bagay sa yo. Twazyèmman, gason brezilyen yo, yo gen ti gigit ke gason ayisyen yo. Sa se egzanp fanm brezilyèn yo ban mwen. Fanm brezilyen yo di gason ayisyen yo gen pi gwo berejèn ke gason brezilyen yo. Yo di gason ayisyen yo travay pi byen. Sa se egzanp gason, e fanm brezilyen yo ban mwen. Yo pa gen pwoblèm tou si yo wè, si yo te yon moun, yo wè yon moun ap pase, oubyen yo t ap pale avè w, yo di, woy entèl k ap pase la, entèl gen gwo gigit. Li gen gwo berejèn, li konn sa k rele fè sa l ap fè a. Men gason brezilyen yo. yon ti jan, yon ti jan piti. Ala m poko fè eksperyans la. Men se eksperyans fanm brezilyèn yo ban mwen. Epi, m tou ba nou ti egzanp sa. Men mwen menm, m poko, m poko vrèman viv eksperyans la. Zak fè m di sa se egzanp fanm brezilyèn yo ban mwen. Katriyèmman, gason brezilyen yo toujou prè pou defann madanm yo oubyen mennaj yo. Si yo avè w, si w vin di yo entèl di w li renmen w oubyen entèl agrase w, yo tou prè pou al fè entèl eksplikasyon pou ou, pou al defann ou, pou al di se mwen menm ki mari entèl oubyen se mwen menm ki mennaj entèl, ou pa sipoze di l ou renmen l. Tou sa. Men gason ayisyen pa konsa. Gason ayisyen pito di fi a, ki, ki, ki dwa w e paske w se yon vye moun, pa man entèl fè di li renmen w, ki dwa entèl pou entèl di w li renmen w e paske w bay entèl bò ki fè entèl di w li renmen w bagay. Men gason brezilyen, yo prè pou yo defann ou nan sans sa y ap defann ou men gason ayisyen p ap defann ou. Senkyèmman, Gason brezilyen yo ti jan 50-50. Lè m di 50-50 lan, si y ap fè sa, si yo met 10, ou menm fò w met 10. Si yo met 5, fò w met 5. Pa egzanp, si y al nan makèt la y al fè konp la, si y ap achte pou 50 real, fi a sipoze bay 25 real, se yo menm yo bay 25. Gason ayisyen pa konsa. Gason ayisyen se sòti avò l, si l ap achte yon bagay, l achte l. Si di lap fè sa li fè li. Ou menm si w gen volonte ou vle fèl avèl ou fèl men bay di jo li pa di fòk ou fèl fòk nou pataje fòk nou divize gason ayisyen nou yo yo diferan nan sans sa nan sans sa yo bon nan sans sa mesye m felisite nou pa lapidem non mezanmi Sizyèmman, gason brezilyen yo, yo pi cho ke gason ayisyen. Yo plis sou fè bagay, yo plis sou fè sèks. Moun ki pa konprann sa k fè bagay yo. Yo plis sou fè, sou fè bagay. Yo cho. Yo gen dwa fè bagay maten an la, a midi fò yo fè, aswè fò yo fè. Depi yo wè fi a fò yo fè bagay. Men gason ayisyen yo, yo yon ti jan tanpere nan sans sa a. Yon ti jan, yon ti jan kalme nan sans sa. Yon ti jan pi frèt. Anmwey, setyèmman, gason brezilyen pi jalou ke gason ayisyen. Se yon gason brezilyen mari w la oubyen l te mari w la, li kite avè w. Te mèt gen 5 an oubyen 2 zan pase, ou vin pran yon lòt moun, li tou prè pou l tiye moun sa pou ou, li tou prè pou l goumen a moun sa pou ou, poutèt jalouzi yo a rive lwen, li tou prè pou l retire lavi moun sa pou ou, paske l toujou rete renmen w. Ou wè nan yon nivo jalouzi rive. Men, gason brezilyen yo, gason ayisyen yo dij, Yo, yo, yo, yo yon ti jan diferan nan sans sa. Yo yon ti jan jere jalou. Alò, m pa di pa genyen, nivo yo rive lwen pou yo fè sa, non. Men, gason ayisyen yo, depi yo kite w, yo kite w nèt. Yo fin avè w, ou ka pran moun ou vle. Ou ka fè sa w vle ak vi w, men se pa tout. Alò, menm a 2 pou 100 w ap jwenn gason, yon gason ayisyen konsa. Men se pa tout. Gason brezilyen yo plis, yon ti jan, plis jalou ke gason ayisyen yo. Uityèmman, yon gason brezilyen pa fasil pati kite fanmi l oubyen kite madanm li pou l al viv lwen. Yon gason brezilyen menm yon semèn li pa ka fè deyò kite fanmi l, kite fwaye l pou l ap viv lwen kite yo, li pa kapab. pou la fon sèmen tankou pou l dòmi san fanmi l oubyen fè de twa jou swa travay li voye l lwen kite fanmi l li pa kapab si l pa gen fanmi si l pa gen fwaye li pa gen pwoblèm li pa gen madanm li pa gen pwoblèm men si l te deja gen yon vi li pa fasil men yon gason ayisyen Li ka fè dizan, ventan, kezan. San l pa wè madanm ni, li pa gen pwoblèm. Byen ke se reziye l reziye l men li pa gen pwoblèm l ap fè l. Men gason brezilyen ap kanpe devan w l ap di w non, li pa kapab, li pa prale, li pap fè l. Si w ap voye l ansanm a tout fanmi l, madanm ni prale men si w pa ka fè l konsa, l pap fè l. Men gason brezilyen, gason ayisyen, y ap fè l. Yo pa gen pwoblèm pou sa. Nevyèmman, gason brezilyen yon ti jan pa likid. Lè m di likid la, tankou w ka jwenn yon gason ayisyen, li ka sot touche, li bay madanm li yon valè lajan, li di men sa, li mèt pa konn sa fi a pral fè avè l. Lap ba li l. Men gason gason brezilyen pa fasil non se sa konsa. Li pa fasil pou yo vide lajan sou ou konsa. Yon ti jan, yon ti jan di. Li pa fasil pou yo fè l konsa. Men gason ayisyen nou yo, y ap fè l. Mesye m felisite nou pou sa. Pa la vide m non medam. Mesye m felisite nou pou sa nan sans sa a. Nou fè anpil efò. Non, nou nou bon nan sans sa a. Brezili k pale kreyòl yo, piga nou lave de mouton non mezanmi. Dizyèmman, ki se dènye diferans la. Gason brezilyen toujou, li pi fasil pou yo divòse a madanm yo ke yon gason ayisyen. Ou ka wè gason brezilyen la ki ta fi a, li pa gen pwoblèm nenpòt ti kont, tande n ap divòse, n ap kite, nou pa gen pwoblèm, n ap separe. E sa fwa ap toujou wè anpil jèn gason brezilyen, ou tande, nou separe, m separe, m divòse, e konsa. Men gason brezilyen an, gason ayisyen an, se gen yon ti pwoblèm ak madanm li, li toujou ap chèche rezoud sa. Yon mwa, de mwa, toujou ap trennen nan pye fi a, pou l wè si l ta rekonsilye a fi a. Men, gason ayisyen yo pa konsa. Gason ayisyen toujou ap chèche yon dènye chans. Yo toujou ap chèche yon lòt chans, yon lòt okazyon. Men gason brezilyen pa nan pèdi tan konsa. Nenpòt ti pwoblèm ki gen, yo divòse, yo separe, yo pa gen pwoblèm. Pou yo kraze yon fwaye. Alò, se 10 diferans sa m te pote pou nou, pou gason ayisyen e pou gason brezilyen. E m ap di nou mèsi anpil paske nou te pran ti tan nou pou nou te gade ti videyo sa avè m. E n ap di tou, ou kapab kite nou kòmantè si ou vle nou pote lòt diferans pou ou toujou, ou kapab di nou sa nan kòmantè. Pa bliye kite yon like pou nou nan videyo sa, pou w kapab ankouraje nou. Mèsi anpil, anpil, anpil, anpil, anpil paske w te ba nou ti tan nan tan ou pou w te kite ti videyo sa a woule pou w te tande sa nou t ap di. Nou di w yon gwo, gwo mèsi pou sa. E n ap di w tou, pa neglije abòne ak chanèl la. Si se videyo sa a ki rive sou ou, pou w abòne, abòne avè nou. E pataje l ak yon zanmi w tou, ak yon fanmi w. L ap ede nou anpil. Mèsi se sa sèlman m te pote pou nou jodi a. E mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi anpil ankò pou pasyans nou. Tchao!